Salut salut kòman nu ye non pam se Nelly Romelus ou ka swiv mwen sou youtube ki se stop visionnaire jodi a mwen vin avèk yon tèm pou nou ki se apre pòte vach pa chè eske nou te konnen jodi a se fèt manman

Manman m se yon fanm ki vrèman kourajez e si e pat li mwen pa tap la. E moun kap itilize mo sa se paske li manke edike paske si w ka sou tè a pou wap oze di yon moun sa se paske w pa respekte manman w ok. Pou mwen menm li vrèman injuste. Èske sa ta demotive m pou mwen fè yon timoun? Non. Sè non. Paske yon timoun fè pati de lavi an. Paske gen moun ki konn vle yon timoun li pa ka fè timoun. Jodi an, pou nou swete manman nou yon bòn fèt. Paske jodi a se yon jou ki trè espesyal. Jodi a pou nou trete w tankou yon prensès. Eske Mia filem an kreyol fier deske l manman?
Eske mwen fier deske mwen se yon manman pitit? Si gon bagay ki plis ke fyèl, m panse ke se li m tap itilize. Men, kòm pa genyen, donk m ap di wi. Wi, paske se sa ki fè m santi m fanm. Paske gen yon pitit Humm sa plis ke yon kado donk paske gen moun donk sa son kado ke ou pa ka achte pou m byen di w paske gen yon timoun se pa tout fanm ki jwenn opotinite sa pou l fè yon timoun pou l gen yon piti moun ki soti nan zantray li nan trip li pou l pote l 9 mwa pou l redi pouse l epi apresa pou l kanpe pou l ap gade l pou l di waw. Sa se mwen menm ki fèl, sa se doulèm. So, si gon bagay ki plis ke fyè, m panse se li m tap itilize. M fyè deske mwen se yon manman pitit. Yes! Ba mwen beso.
Men gen moun nan dat sa ki fèmen kè yo paske yo pa.
Fèt manman pa yon fèt konsa konsa. A tout moun ki gen manman, di manman w je t'aime chak jou wap viv. Di l ou renmen l, di l li se pi gwo trezò ke ou te ka posede. Paske yon manman se yon pakèt bagay. Ou menm ki pa gen manman jodi a. Siw se yon fi, fè de ou menm pou yon vrè mè. Siw se yon gason tou, bay tout manman yo love. Yon moun jounen jodia ou pa bay manman w love la, ou gen dwa regrèt ou demen. Mwen menm m prete vwa m pou m di manman m mwen renmen l anpil jodi a. Epi m ap pwofite di bòn fèt a tout manman yo. Non pa m se Ashlove. Jodi a se yon gran jou pou m selebre a tout manman. Map di manmanm bòn fèt menm kem pa prel e yon manman m tèlman renmen yon manman m kem apresye jodia yon gran jou pou m dil bòn fèt pou tout manman ya manmanm sèlman tout manman tout fanm m swete nou yon gwo bòn fèt jodia.
Kòm nou konnen jodia ki se fèt manman ki se fèt tout manman an jeneral e jodia Son bèl jou pou m swete tout manman bòn fèt ki nou konnen deja non pa m se Ricky-J ki se non aktè m men jodi a m vin jis pou m swete tout manman bòn fèt pou jou sa spesyalman manman m ki se yon fi vanyant ki se yon fi ki prè a tou jis pou l kapab fè bonè pitit li e ki prè jis pou l fè tout sa ki depann de li menm. nan reyisit pitit li. E m swete l bòn fèt malgre mwen pa pre l pou m te kapab ba li tout afeksyon, tout love, tout lanmou. Men li konnen ofon de li menm, ofon de mwen menm, si m te pre l, ki sa ke mwen t ap fè jou sa a. M swete tout manman bòn fèt ankò e mèsi. Tchaw!
Jodi a, mwen pa gen mo pou m eksprime w manman, pou m di w sa w reprezante nan lavi m. Jodi an, se yon jou ki vrèman espesyal pou ou, paske w pote m 9 mwa nan vant.
E w ban mwen 18 mwa tete. Yon moun jodi sa. ki pa bay manman l respè e ki pa pran jou sa trè espesyal pou l bay manman l lòv, moun sa li pèdi 3 ka nan vi l. Li mèt ou lwen m, espri w tou pre m. Jodi a, mwen swete pou jodi sa ou pase yon jou ki trè espesyal. Pa bliye ke dènye pitit fi w la renmen w anpil.
Repete l, repete l non!
Pou tout tan ou pase pou mwen. Ou te fè m vin nan mond sa pou w te fè m tounen yon anfan, malgre ou pa bò kote m. Manman, ou se yon moun enpòtan pou mwen. Ou se yon gwo poto mitan nan lavi m. Defwa w konn pa ka dòmi pou w leve pou pitit ou pa soufri. Ou reprezante yon trezò nan lavi m. Malgre mwen pa pre w. Se sak fe map swete w bonne fête mama.
Se yon gran jou pou mwen jodi a pou m salye tout fanm sitou pou manman m menm ke l pa pre m men an espri li bò kote m. Se yon gran jou kòm tout fanm konnen l. e mwen di mèsi dèske Bondye fè m wè jou sa e m ap di mèsi tou avèk lòt moun ki pa gen yo pa kouri ap tiye tèt nou pou di ke nou pa gen manman non jis manman se yon pi gwo kado yon pi gwo richès tout moun te ka gen.